Bonjou bonswa tout moun sa depan de lè wap tande nou an e nan ki peyi e ki kote ou ye nan moman nap pale la prezidan Jovenel Moïse kouche sou do lap gade 2 tèt zòtèy li gen moun ki fè kwè ke son asasina asasine yon prezidan an fonksyon nan yon peyi se yon zak krapilez se yon zak malonèt daprè ou menm kisa ou panse ki ka koz yo asasine yon prezidan an fonksyon eske se paskel te bon oubyen eske se paskel pat bon. ditou. Men jiskaprezan, se analiz, kòmantè ak sigjesyon k ap fèt. Men nou menm, dapre rechèch pa nou, nou twouve anpil diskou ke prezidan an te fè ki te gen anpil gwo tonton deklarasyon ladan l. Se sur e sèten, menm si w pa t fanatik prezidan an, deklarasyon sa yo mande pou w al reflechi e fè yon gran kalkil sou yo, si se pa deklarasyon sa yo ki ta koz ke prezidan an, kounye a kote l kouche a la. Ann tande ansanm avè m. Se
prezidan peyi kote sistèm peze souse sa a ye, se prezidan peyi sa a m ye. Jodi a m pran desizyon sistèm sa a, m ap kraze l nan non w. M ap kraze l, poukisa m ap kraze l, se paske s on sistèm ki konstwi e se pa depi jodi a l la m vle nou konn sa. Menm sistèm sa a, se li menm ki te pran nou soti jis ann Afrik. Li kenbe nou nan esklavaj pandan plis pase 300 zan. Lè nou gen yon moun ki te pran desizyon, ki pran tèt lame endijèn nan, li ban nou endepandans, Vètyè nan Nò, an 1803, an novanm 1803. An oktòb 1806, twa zan apre yo tiye l, sistèm nan rejenere tèt li. Depi 17 oktòb 1806, se menm sistèm nan k la. Li pa janm chanje. Se li k la. Alò nou tande sa prezidan an di la a? Se menm sistèm sa a ki la toujou. Ebyen se li menm n ap viv la a. Menm sistèm kote ke yo te tiye Desalin, se menm sistèm sa a ki la toujou. Se li jodi a k la. E m pwofite voye nouvèl bay nèg yo. Jodi a. Kote m te ye Otwou di Nò, m sonje m sot travay lè m pran nouvèl ke yo chwazi m kòm kandida. Mwen te di moun nan ke si w gen kondisyon ak yon gwoup moun oubyen ak yon moun, di yo m p ap ka vin sèvi yo. E m konnen l te di yo sa. E mesye m ap di nou jodi a devan kamera a, gade m byen pou n wè si m ka ret avè nou. M pap ka fin sèvi nou. Gade m byen pou n wè. M pap janm ka fin sèvi nou. Mwen vin sèvi moun sa yo k devan m nan la. Lè zoubliye de la repiblik, moun depi nou fin tiye Desalin yo. Nou tiye prezidan, nou asasine prezidan, nou ekzile prezidan, nou anprizone prezidan, men pa bliye gon dènye prezidan ki kwoke nan gòj nou mesye. Nou pap ka tiye sa, nou pap ka asasine sa. Nou pap ka anprizone sa, nou pap ka egzile sa. Li kwoke nan gòj nou. E m vin di nou jodi a, prezidans sa tou pa vini pou pèsekite pèsonn. Li vini pou di nou ke bagay la pa ka kontinye konsa ankò. Li vin di nou ke peyi a. pa ka ap depanse 20 milyon dola pa mwa epi pou se sèl Pòtoprens ki gen 4 katrèdtan kouran pa jou. Se sa l vin di nou. Prezidan sa a li vin di nou konsa, se pa posib pou depi Desalin fin mouri, on moun pou soti Gonayiv pou l ale Pòdepè l oblije fè 4 senkèdtan. Prezidan sa a li vin di nou konsa, lè gen solèy, Se pa kriye pou moun yo ap kriye. Li vin di nou konsa ke solèy la nou ka fè l tounen dlo. Sa vle di nou ka met sistèm ki mache avèk solèy pou wouze jaden yo. Prezidan sa a, li vin di nou konsa, On milyon moun k ap travay nan agrikilti yo. 284 rivyè k pral jete nan lanmè yo prezidan sa vin di nou mesye mete tèt avèk li pou nou konstwi baraj sou tout rivyè sa yo pou nou wouze jaden yo menm jan sa kòmanse fèt baraj maryon k pral inogire la a le premye me e baraj la tanri k ap konstwi jodi a moun malfeti k te konn inonde Yo pa wè dlo a ankò. Men yo pa janm poze tèt yo kesyon kote dlo k te konn inonde yo a. Epi tout fanatik kreyatif zòn yo, ret branche pou plis detay. Pou le moman n ap pale la a, nou poko gen twò gwo enfòmasyon. Staf teknik la ap travay pou nou kapab gen plis enfòmasyon. Imedyatman enfòmasyon yo tonbe, Kreyatif Zòn se premye platfòm k ap ba ou l. E nou konn sa deja. Hahahaha.